Hello beauties! Byenveni back sou chanèl la. Mèsi paske w klike sou videyo sa. Mèsi a tout moun ki ret abone avèk chanèl la. Pou moun k ap gade videyo sa pou la premyè fwa, m espere ke se videyo sa ki pral fè w abone. Videyo jodi a se yon ti videyo kote ke mwen pral mezire rad pou nou, ok? Mwen te poste sou Instagram kote ke mwen te achte kèk bagay nan Fashion Nova. Anpil nan nou te ap mande m pou mwen... Fè videyo avèk yo pou mezire yo pou nou. Mwen deside pou vin montre nou yo, m ap montre nou yo. M ap di nou ki sa m panse de yo. Epi m ap, yon bò tou, m ap mezire pou nou, pou nou ka wè ki jan yo ye sou mwen. Ok? So m espere ke nou enjoy videyo a. M achte anpil bagay. Yo anpil, yo 22 bagay konsa. Mwen achte anpil bagay. Gen nan yo nou ka wè m te gentan ouvè bwat la deja. Gen nan yo mwen gentan ouvè mwen gade. Nou konnen depi yon, depi mwen wè bagay yon bagay la vini se pou m ouvri. Se tou m te wè gwosè bout bwat la. Epi li pa make Fashion Nova sou li, sou bwat la. Epi m wè nom. Mwen gen kèk moun ki te òde bagay pou bebe ki poko vini paske yo pran tan. M panse ke se kèk bagay ki te pou. you know bebe paske lè fèt bebe a te gen moun ki te òde bagay pou li so m panse ke se pou fèt bebe map resevwa bagay m te ouvèl pou m te wè m te di m tap ouvèl nan videyo a nan kamera but you know m paka tann m gen kè cho ok kèm cho ok so m pral montre nou kisa m te achte e mwen gen lòt bagay mwen òde toujou kap vini menm si m konnen ke pou bay kwa an karantèn sa Nou pa nou pa gon kote nou pwale but you never know pa konnen nou just ap prepare pou lè nou soti nan prizon sa kote nou ye a la ok ok so ann kòmanse avèk ti video a pa bliye ba li yon like kòmante e abone avèk chanèl la

Mwen jwenn sa yo nan bwat lan ki se tout bagay mwen te ode yo. Avèk yo ban mwen yon, mwen gen, yo ban mwen yon kòd pou m ka pran 30% off nan lòt lè m ap achte. Epi mwen genyen bagay yo montre yo esplike ki jan pou retounen yon bagay. Tankou si gen bagay la mwen pa, ki pa ta bon pou mwen, oubyen ke m pa ta renmen, mwen ka retounen, retounen li. Yo banm enstriksyon an, ki jan pou m fè. Ok, premye bagay ke m pral ouvri ki vin anba men m la, se sa. Mwen ti jan mete bwat mwen la, konsa. Pou nou ka pi byen wè. Premye bagay mwen pral montre nou se sa ki vin anba menm. Mwen pa t ko ouvè li. Mwen pa t ko ouvè l. So, n ap ouvè, n ap ouvè. M pa menm sonje sa l te ye menm. M sonje son kòsaj. M pa fin konn si, oubyen si son ti wòb. So, sa se yon kòsaj. Oh! Mwen menm li bèl. Ok. M panse. Jan l te ye nan foto a li te yon ti jan montre l fò ta di l se yon bagay ki tchip tankou li li pa gen li pa avèk bon li pa gen bon materyèl li pa fèt avèk bon materyèl si m byen di mo a men m wè li vrèman li vrèman bon menm si w wè li fen men li yon ti jan rèd tankou la ou wè twal la se yon bon twal li ye o waw. Vreman bel. Sa se li menm sa. Map mezire map mete map mete video a nan bò sa la pou nou ka wè jan li ye sou mwen. Map make sure mezire li ansanm avèk yon menm bagay ki ki kem kem te òdè nan Fashion Nova tou yon bout anba yon pantalon oubyen yon jip. An nou che mezi l avèk li pou nou. Mwen te pran yon saz laj. Mwen te pran yon saz laj. Paske mwen gen yon problem. Guys. Ponyèt mwen gwo anpil. Ponyèt mwen gwo. Paske. Mwen ap rive vè. Ponyèt mwen vwèman vwèman gwo. E menm si depi wè mwen pran pwa. Mwen pran pwa nan figi mwen avèk ponyèt mwen anvan. Ke mwen pran tout lòt kote. Paske. Wè gwosè ponyèt mwen, m gen dwa achte yon bagay an medyòm li pa bon pou mwen. Size mwen se size medyòm oubyen laj, men defwa m ka achte medyòm nan depi se nan, sa pral depan de tisi twal lan, li konn pa, li konn pa bon pou m menm avèk lam yo. Do m laj, sa vle di li konn, lè pou m tache l, tete m konn parèt kraze ladan. Se rezon sa ki fè anpil fwa m toujou pran laj, bon defwa yo konn pa bon pou mwen nan pati sa, M toujou pran laj. Nan moman sa anpil bagay map achte se laj ou byen you know medium. Se sa yo men. Men plis se laj ki bon pou mwen. Menm si nou wè m pa parèt gwo, m gwo. M vrèman gwo. Bon sa se youn. Mwen renmen li. Mwen renmen jan li ye. Mwen vrèman renmen twal lan. So yeah. Mete sa an kote. Mwen menm manch lan tou. Manch lan vreman bel. Ok. So, next bagay mwen mwen te achte se m pa t ko ouvè l tou. M ap wè tout sa m te ouvè yo paske nou pa kwè m ap pede ouvè chache a konsa. Chache a tou ouvri. So, next bagay mwen te achte, m kwè sa se te yon ti rob. Se ton ti rob li te ye. Oh yes. Sa se yon ti bout rob. Li vreman bel. Mwen men li. Mwen te pran. Ki sa sa? Mwen te pran medium la dan. Paske mwen. Depi sou stil li. Mwen te gete wè li tap. Li tap an detire. So mwen te pran li. Sa se li mwen sa. Mwen renmen koulè a. Mwen renmen jan l fèt. Mwen renmen ka anm. Mwen renmen anm tisi a tou. M pa konn si e konsa ou di bagay lan. Mwen renmen anm materyèl lan tou. Materyèl lan vwèman sanble li bon. Li pa sanble kòm se yon bagay ki ki pral chire sou ou ou byen sou ta lave l la ak ap bagay. S on ti wòb ki ou ka mete pou al nenpòt kote la dapre mwen menm. Li vreman bel. So, yeah. Mwen men, mwen men an koule ato. Ok. So, yon lop bagay ke mwen te achte anko se sa. Mwen kwa son wap li anko. Pou yon rezon mwen pa konnen ki sa k pase, si telefòn mwen te stop rekòde, mwen wè mwen pa jwenn rès videyo kote ke mwen t ap esplike nou ki jan rad la te ye. Bon, mwen, wòb la se yon bèl ti wòb li ye, jan nou ka wè l la mwen fè diferan stil ansanm avèk li. Li gen yon bèl sentiwon ki mach avèk bouton an. E nou wè nou ka fè plizyè stil ansanm avèk li. E lè nap achte li, pa achte li twò piti pou nou. Achte saiz nòmal. Paske stil li son stil ki gwo. Nou ka wè manch lan jan li ye. Li vreman bèl. So, mwen dezole pou sa. Mwen oblije fè voice over. Pou m te ka esplike nou sa konsa paske mwen pa t rekòd, mwen pa wè videyo ke m te fè an. Ok beauties, mwen te nan, mwen te fon ti leve la, bebe te gen bezwen mwen. Videyo sa a, se goumen ap goumen pou m fè l pou nou wi. Se goumen ap goumen pou m fè l pou nou. Ok, m te nan pantalon sa a yè. Jan m te di nou an, pantalon sa a se konsa li fèt. M ap mezire l pou nou pou nou ka wè kijan li ye. Ou ka. M ka detachel m retire bout anba sa, sa vle di m ka fè pantalon an vin konsa tankou sèl pati sa m ka metel sèl pati sa oubyen m metel avèk sa yo konsa oubyen mwen retire pati pye a ladan so anbyen se konsa li fèt ok Ok, so next bagay ankò map montre nou se konplè sa. Konplè sa fèt konsa. Se yon bèl konplè mwen renmen. Depi lèm te wè li an tou mwen te gentan wè se stil stil twal sa li te ye. Li se yon li vreman bèl. Li moute jous anba, li moute jous anlè anlè lonbrit mwen. Mwen nan kolè a, li vini avèk ti anlè sa, kon sa. Trè seksi. Mwen men koulè, mwen men koulè ki chou. Mwen men koulè chou anpil. Takou wè rad sa, mwen men anpil anpil paske. Koulè ya. Tout koulè ki ladan yo se koulè ke m renmen. Jòn, woz, ble, koulè ki cho, koulè ki atiran. Tankou depi yon nik parèt sou koulè ya ou gentan wè li eklate, ou konprann? So, yeah. M ap antijan fè vit paske mwen gen anpil bagay la pou m montre nou. M pa vle videyo a twò long. M ap antijan fè vit pou m montre nou. Ok. Sa se... M pa rechache l non. M pa rechache li. M te gentan ouvri l deja. Mwen pran yon laj. Oh, sa se yon... Se yon laj mwen pran nan sa tou. M pran yon laj nan sa paske... M pa t vreman... M pa t vle kòm si pou l te twò kole sou mwen. E pi, mwen pran... Ki sa? M pran laj nan sa tou. Sa se just yon... Yon kolon. Ak kilòt anba l. Ou ka mete l ou al nan beach ou byen ou ka just al nan club ou abiye ansanm avèk li bagay sa yo. Ou ka soti ansanm avèk li. Pou summer time nan, sa vrèman bon. Pantalon sa vrèman, pantalon kolan jan yo rele l la. L la vrèman bon pou moun pou abiye. So, li gen plizyè koulè, m te deside pran pink lan pito, rose lan pito. Yeah. Ok. Next bagay ankò mwen te pran se, mwen te gentan ouvè l deja kè m te cho! Se konplè sa. Konplè sa se yon konplè ki gen ti jip. Se yon konplè ki, m ap fini avè telefòn mwen. M pa konnen si nou ka swiv sa. Lè m ap gade telefòn nan li fè m gade. yon bò, li fè je m vwe yon bò. Si ta vek kamera a, m tap sèvi, m tap gade, nou pa tap menm wè ki kote m tap gade you know. M ba, e zafè m ba pweske renmen film a telefon nan non men. M bwè si yè. So yè. Konplè sa son konplè. Yo gen plizyè lòt koulè la dan tou. Men, m te plis pwefere pran pink lan. Materyèl lan, m te panse ke li te. M pran saz medium ladan. Mwen te panse materyèl la te yon vye, tankou twal yo fèl la, m te panse se yon vye twal li te ye, m te pranl mwen di humm, m di m pa vle pou l tchip, paske jan m te wèl la, m panse ke se yon bagay ke ki ap deplimen sou ou tankou gen dwa pase yon kote la wè ou kite plim, ou gen dwa ap mache la wè plim ap soti kole nan cheve ou bagay sa yo, m vrèman, m vrèman sipriz. Lè m te wè l, mwen vrèman sipriz. Sa fè m te kouri ouvè l. Vrèman, vrèman, vrèman sipriz. Paske jan materyèl lan fèt lan, you know, m renmen materyèl la jan li a. E, se konsa li ye. E m renmen manch. Mwen di nou deja konsa mwen love, love, love bagay ki gen manch sa yo. Manch konsa. Mwen konn ki jan yo rele yo. Bon. E, sa se li men. E pi li gen ti bout jip la. Konsa. Alright. Next bagay mwen te achte an fòs te sa. Mwen konn si sa se son wòb ou bè se son mayo. Oh, ok. Sa se yon yon ti mayo. Sa e konsa l fèt. Waw. Mwen pat konn si se konsa l te. Mwen panse l te pi like li pat li te piti piti pa anba wi. M renmen stil lan. M renmen koulè a. M renmen koulè cho. M renmen koulè cho anpil anpil anpil. M vreman satisfè ansanm avèk li. Stil bagay sa yo, m pa menm bezwen di nou sa menm. Nou deja konnen m ap renmen stil sa. Ou ka mete sa avèk yon bèl jeans oubyen yon bèl ti bout jip, bèl ti bout pantalon, nenpòt koulè rose, nenpòt koulè a.

Lòt bagay ankò se wòb sa. Wòb sa fèt konsa. Wòb sa fèt konsa. Li gen yon gwo sentiwon devan. Li vwèman, vwèman dous. Ki saj m te pran nan sa? Talè, m te pran medium nan sa. Rob sa m pran medium ladan tou. Yo gen nwa, yo gen koulè ou nwa ladan. Me regret m te pran, m pat pran yon nwa. Se te koulè vert la m te pran. M pa gen problem ansanm avèk li. Tout bagay gen okazyon yo. Mwen te panse al achte yon nwa ankò. M di you know what? M di m pa kwè m bezwen, m pa kwè m bezwen nwa. Vert la ok. Yeah, m renmen li. Se konsa l fèt. M ap etire li pou nou pou nou ka wè. Sa mal. Ok. Lòt bagay ankò mwen te achte se sa. Sa se yon pantalon patlaj ki avèk. M pa konn kòm ta rele sa. Yon salopèt. Priye m panse m pa konnen m panse sa paske li fèt konsa ou gen dwa mete l avèk nenpòt mayo nenpòt ti bagay ou gen dwa mete l avèk ti top tou epi ou mare l pa anlè konsa l ap vin parèt konsa epi Li long long konsa. Ma mezire l pou nou pou nou ka wè. Li gen zip dèyè. Epi materyèl lan tou. Lè m tap gade l sou mannequin an mwen te panse twal yo te fè la te yon ti jan rèd. Pou mwen te m pran yon medium ladan. M te panse l te yon ti jan rèd. Mwen ta pral pran yon laj men yo pat gen saz laj lan se medium yo te genyen. Mwen di konsa ke sèl medium nan yo genyen e li te nan sèl. M di konsa ke map just pran li. Si l pa bon pou mwen.

M te jwenn yon bon dil ladan. Mwen renmen jan l fèt la tou. Son vrèman relax. Son bèl jakèt li ye. Li pa vrèman cheap. M renmen materyèl ki fè l lan tou. Paske lè w achte yon bagay online, se sa ou plis ou plis ap panse. W ap di pou sa ke ou kwè bagay la, twal la bon. Ou kwè li pa pral chire sou mwen. So dèfwa, dèfwa lè m ap achte, lè m ap gade bagay lan, mwen di. Fòm gade pou mwen Depi sou lèl si materyèl lan bon Depi mwen yon bagay la Kit m te panse yon bagay kit m pat panse li mwen menm map prann Sa se konsa l fèt Li gen Tèt sa konsa ladan M te pran yon size medium ladan tou. M panse se medium nan selman yo te genyen. Nèlsa te pa montre nou se pantalon sa, pantalon sa fèt konsa. M ap mezire l avèk nenpòt kòsaj la pou nou, pou nou ka wè kijan li ye. Li long anpil epi pye a yon ti jan laj. M panse gen lòt koulè ladan tou, mwen te chwazi pran koulè sa. Paske m pa kwè m vrèman gen pantalon koulè sa non. Yeah. Paske m gen anpil, m gen pou m, lè m ap move nan kay sa, mwen gen pou m clean closet mwen, m gen pou m retire tout bagay ki la, gen anpil bagay ke m pa itilize, paske gen anpil bagay mwen, mwen mete chita la m pa janm mete yo vre. M ap just retire yo, sa m pa itilize yo, epi m achte nouvo bagay ke m renmen, ki gen nan gou m, paske gen bagay kounye a, m pa mete yo vre. Ou konprann? So map fon ti jan debarase klozèt la. Sa ki nan gou m map achte. Tankou bagay mwen plis renmen nan moman an ki fè m plis byen. Map achte yo pou m mete sa. Sa ki la deja m pa itilize yo. Map retire yo paske m pa wè pou ki rezon m gen tout bagay. Bagay sa yo. Ok. So. Lòt bagay map achte m te nou ankò. M ta achte anpil bagay. M te dwe fè videyo a. M te dwe fè videyo a de pati wi. Banm fè vit. Pantalon sa. Mwen te gentan ouvri li. Mwen love love love pantalon sa. Pantalon sa. Se konsal fèt. Li gen setiron. E pi li gen de poch pa dèyè. Li gen setiron. Li vin a tout setiron. Li fèt konsa. Mwen renmen. Mwen renmen koulèl. Mwen renmen jan l fèt. E pi. Mwen renmen tout bagay de li. Senti an, twal lan. Mwen renmen li. Pantalon sa ou ka mete l pou ale. Nenpòt kote. Nenpòt kote ou ka mete l ou ale. Ou ka mete l avèk talon. Ou ka mete l avèk sandal pla. Ou ka mete l avèk ti chaynis, ti soulye. Mwen renmen li. Mwen renmen li. Mwen sa l fè. So next bagay, mwen te nou anko, se pantalon sa, mwen konnen mwen achte anpil bagay, o kontrè, mwen pa menm gen kote pou mete yo, se nan bwat la yo vini an, se la mwen ap toujou kite yo. Paske m pa gen kote m pral mete yo. M pa gen kote pou m mete yo paske klozèt kay la twò piti. Gen lòt, menm gen lòt bagay ke m gen la menm ki pa menm pandje menm ki pa menm nan klozèt menm. So pa gen plas pou yo. Vrèman. E m poko pral mete yo tou. M achte yo mete la. Pantalon sa a, jan m wè l fèt la, m pa konnen. M pran yon laj ladan, m santi li. Twal la pa detire e m pa renmen lè bagay kraze dèyè m. Li sanble yon bagay ki pral kraze dèyè m. Wè kijan l tou dwat la konsa. Sèl sa m ka fè, mwen ka yon ti jan lasèt yo. M ka yon ti jan fè yon ti desere yo. Paske li gen lasèt la konsa. M ka yon ti jan desere yo, m fè li plis ekate. Men apa de sa, si se pa sa li pap bon pou mwen konsa non. M ap mezire l pou nou ka wè. Kijan l ye sou mwen, li bon pou mwen. Li sere m li kraze dèyè but depi m de si m delase lasèt yo la l ap bon pou mwen. Bon ou wè tout bagay ki la li gen yon lasèt ki long ladan vre but la l ap pran twòp tan si m ap fè sa la kounye a m a gentan fè li sou wè. Ok e m pa renmen lè m òdè bagay pou m retounen pou m retounen non m pa renmen sa ditou se sa fè m toujou renmen lè m òdè bagay ke l ap bon pou mwen. ki you know ke map renmen se ou pral nan return bagay lan apre sa pou yap you know pral pran tan ou fò pou voye lajan ba ou you know ah ba renmen so yeah sa se konsa li ye pa vle di video a fè twòp tan ok lòt pantalon ankò oh my god sa mwen renmen anpil anpil anpil mwen renmen koulè a mwen renmen um jan l fèt la um stil li wè jan l fèt Konsal fèt. E pi li gen zip. Si m vle mete li. Nap wè l sou mwen. Nap wè li jan li ye sou mwen. Mezire pou nou. Li gen zip konsa. Ki dezipe jous anlè. Si m vle you know. Si m vle. Fon ti ouvè. Pou m kale kòm. Konprann. M ka mete l konsa tou. Mwen vreman renmen koulè a. Janm di nou, rad Fashion Nova yo, materyèl yo, pou mwen menm yo bon. M poko achte nan chèn. M poko achte nan chèn non. Nenpòt lè m achte, m ap fè videyo montre nou. Pou m wè, pou m met fè diferans avèk bagay chèn yo, avèk bagay Fashion Nova yo, ki sa ki pi bon. Men, so far, bagay Fashion Nova yo, yo bon.

M kwè yo gen lòt koulè ladan m pa konn lòt koulè. Ohh se yon bèl ti kòsaj. Li pa kouvri vant non janm wèl li a la oh waw manch lan waw m renmen li li vrèman bèl manch lan bèl koulè a li son li son twal ki ou wèl ap wap gadel la ou panse li li klere tankou son bagay ki you know fen fen fen li son vrèman bon twal li ye jan w wèl li a la li tankou son bagay ki son Li soup. Li soup epi anndan l, ou ka wè kijan anndan l ye. Epi po a an deyò a konsa. Waww, m renmen. Ooh! Ok. Nèt bagay ankò. Ooh Jezi papa, griyon sa ap long. Lòt bagay ankò se kòsaj sa. Kòsaj sa se yon kòsaj ooh waw tankou ti kòsaj sa son ti kòsaj ki vrèman ki vrèman bèl tankou la ou gen dwa wè ou ka metel avèk nenpòt bagay son ti bagay ki gen stil li ou konprann bagay ki janm ta di nou li ooh li fèt konsa li mare devan konsa. Map mezirel pou nou pou nou ka wè ou. Si lap bon pou mwen, m pa konnen. Ki size m te pran ladan? M te pran medium. Bon m wè ki size m te pran nan sa. M te pran large nan sa. Medium nan sa. Ok. Next bagay anko. Se pantalon sa. Pantalon sa lè m wè l sou mannequin an. M di m kòm pral mete l. Bon, di ou pa janm konnen, m ka pral sòti la, m pral yon kote la, you know, al nan ti pwogram la, epi m mete l. Epi lè fini tou, depi se sòmè ou abiye ou, you know, medam yo a wè yo deyò a. M di why not, m va achte l. Sa se konsa li fèt. M ap mezire pou m wè, m pa konnen si l ap bon pou mwen tou non. M te pran yon size medium ladan paske yo pa t gen lòt size ankò, yo pa t gen large, yo pa t gen extra large. M te pran metyòm nan. Paske m te wè ke li gen elas, li gen bann sa yo. M panse bann sa yo ka fè l detire, ka fè li bon pou mwen si l pa bon pou mwen. Epi li gen zip dèyè pye a konsa. Waw! M bezwen konn, m bezwen wè ki jan l ap ye sou mwen, si l ap fè m byen. So, m satisfè ansanm avèk li. Li vrèman, li vrèman bon. Ok So lòt bagay ankò se M rete 3 bagay 3 bagay nan bwat la la ankò Apre sa Sa se yon pantalon m kwè Yes Waw M renmen li M pa vwèman gen bagay koulè M pa vreman gen bagay koulè sa. E sa fè mwen te pran l. Paske m ap fon jan mwen achte bagay ke mwen pa genyen. Nan yo, ou wè sa m di w lan. Sa vle di la, si pa egzanp yon koulè bagay oubyen yon stil bagay ke m pa genyen nan li deja. Mwen plis renmen achte li. Paske tankou stil pantalon sa, koulè sa, mwen pa genyen li. Mwen pa gen stil bagay rad konsa. M pa gen koulè bagay. um, rad. Konsa, m te kouri pran li pase m di, you know what, li bon pou gen diferan bagay. Li son saj laj, laj li ye. M espere ke l bon pou mwen. Jan m di nou an, m pa vreman renmen bagay ki twò kole sou mwen, twò sere. Gen moun nan ki renmen lè yo mete djin pou djin nan sere. Mwen renmen lè djin nan sere mwen, but pa twò sere pou m pa ka mou, pou l kraze dèyè, pou l kraze kò mwen.

M pa panse gen bagay wouj non, tèlman m pa kwè m gen bagay wouj prèske. Se sa k fè m te plis enterese achte sa. Sa se yon jumpsuit. Ye, sa se pou konsa l fèt. Li pye l, pye l long. Epi li sou tete, epi li gen ti fann nan vant lan. Se konsa l fèt. M te vrèman di fòk mwen achte sa. Oh my God! Li son extra large. Pat genyen medium pat genyen laj tout te sold out se sèl extra laj la ki te genyen mwen te oblije pranl mwen te oblije pranl mpa konnen si li twò gou pou mwen ma fè bòs ansanm avèk li bò yè nap gade pou nou wè kijan li ye sou mwen koulè wouj koulè wouj fèm byen wi. Koulè wouj fèm di, eskize. Koulè wouj fèm di. Alright, so next bagay ankò. Sa se, mwen kwen sa se yon kòsaj. Yeah. Sa se yon kòsaj. Konsa, fèt konsa. Li son medium. Wè, li se, li se yon, kwa m ta di sa? Body, body suit? Yeah. Se konsa li e. Li vini a, li vini avèk tout kilòt, tout kilòt li konsa. Se te dans ma jean, nou mete la jupe, ka mete la avèk nenpòt bagay, pantalon. Amm. M espere pou sa bon pou mwen paske janm wè li a la m pa konnen li ka li ka pral kraze tete m wi paske m toujou gen difikilte ansanm avèk twal sa yo lè yo pa detire e sa k fè lè m ap achte tou lè m sispèk ke twal la se konsa l ye m o m pran l nan yon size ki pi gwo m te sipoze pran yon laj ladan l paske m pa vle kòmsi pou l kenbe m la pou l pa ka byen ranje la. Non selman lam yo gwo. So m espere kel bon pou mwen. Nou wel kijan l ye sou mwen. Ahh yeah. M mezire l avek menm bagay ke m achte nan Fashion Nova yo. Twal la pa mal tou. Twal la vreman bon tou. Selman yo gwo. Alright. Last one. Sa yo se just papye. Alright. Bwat la pa gran anko. Li vide. Yon sèl bagay ke m rete se sa. Se yon... Lè m te resevwa bagay sa, li te gon sant. Yeah. Li te gon vye sant ladan. Oh my God. Ouff wè tout bagay yo gen sant lan. Gon vye sant bagay ladan. Ye m te pran laj. Ye m te pran laj. Son body soup li ye. Li fèt konsa. M te pran laj but m bako konnen. M bako konnen. A mezi pou nou ka wè kijan li ye sou mwen. E kon sa fè. Ok. So. Finito. Ok. Pa gen an yon yon kò nan bwat la. Se te tout bagay sa yo mwen te achte. Mwen te achte 22. bagay nan Fashion Nova Mwen òdè bagay nan Shein tou ki gen pou vini M pa ka tann pou yo vini Fashion Nova li te pi vit pou vini M kwè nan 3 4 jou mwen te gentan resevwa bagay sa yo Ok So se la mwen mete fen avèk ti videyo a M espere ke nou te enjoy li Fè m konnen kiyès nan radyo nou